Ok guys nap antre nan pò marigo se pò sa map di nou ki konekte ansapit a e zòn jakmèl la la kote ke tout bagay ou ka imajine ki sot sendomeng se la al pase sou pò sa poul distribye nan sidès lan e ki anpil ladan yo evantyèlman rive anba Pòtoprens. Kòm gen plizyè pò k ap antre bagay nan tout rakwen peyi an alò se youn nan kote yo la ye. Mwen wè li trè dòmant jodi an paske pa gen mache, pa gen aktivite. N ap fè yon ti antre anndan pou nou wè kòman aktivite yo ye jodi a. Men nòmalman si w bezwen achte bon pwason. Fre se la men lè konsa ou pap jwenn bagay sa yo e bagay nap pale 5 katrè di maten katrè senkè di maten pita sizè di maten paske depi lè a gentan pase la pou timoun pa ladann e kounya la e tèmòs gwo iglou bagay sa gentan ranpli. Pou l desann anba Pòtoprens. Tout pwason sa yo nèt, yo peche tout se Pòtoprens yo end up. E bèl bagay vrèman. Yo peche anpil, anpil, anpil nan zòn nan. M ap gade materyèl yo peche a, vrèman, se sou de materyèl tèt chaje. Vrèman tèt chaje. Ou gade ki manje k gen la? Ou pa tcheke ki manje k gen la? Ki manje k gen la cheri? Ki manje yo fè la? Ok, tout kalite. Polan, you guys. Si m moute nou bon kote a, fò m moute nou move kote a tou. Paske, bayan kele pop te a pa sou pos wap veni nou. E ti fwe kwa de bo sal. Le te gen kwa de bo sal. Paske, biye vreman sal. Mal antre, wè la, boutèy plastik bagay, wèy, tèt chaje nèt, pa won pwòpte k fèt la, menm yo menm yo ladan ni ap viv ladan ni yo pa wè fò yo pwòpte l. Yon ti materyèl yo ap pran bato yo. Mesye yo kòman nou ye la? Ok cheri. Li tonbe, pandan li tonbe, epi tou, madanm nan ki ki ki. Tout sa yo la wè la nèt. Tout pran dlo. Tout sou dlo. Sak gentan antre, sak ap prepare pou soti. Bon sa yo la yo pote farin, yo pote sik, yo pote sèl, yo pote tout kalite djanni. Bon kote yo mare yon ti kabrit. Anwe pase mare mare yo lib.

Mwen konn damou tout jounen yo. Ok.
Men, si nou bezwen pran ti bato pou nou fè yon ti flannen la, yo pa- nou pa p jwenn moun mennen nou? Ki men akoz de pa gen gaz la, e sa k pwoblèm nan wi. Nou te ka peye yon moun yon 2000 goud fè yon ti vire avèk nou sou dlo a tounen avèk nou, pa vre? Se pwoblèm nan mwen, m t ap ret atè pase mwen menm nan gode m pa fò non.
Salopri a tou menm nan gode l pa fò, sa vle di l ka nwaye l pè. Nèg nan mòn sa yo, yo pè dlo frè m. Amen met lan men mirak. Sa non Samson selman la si nou tonbe la ka fon bagay pou nou. E se sil vle wi frem. E mwen menm madam oh. Bon pa gen rezistans ou bezwen fè, sa w pral fè a? Men reken an. Li a yon motè zòtèy li reken an men non men reken an. Ti cheri ban mwen fig ki sou tèt ou a. Yo bèl? Wa bèl mwen yo gaman. Cheri, konbyen ti pat sa? Hein? 40 dola. 40 dola? Mwen m fin petri nan mwen cheri wap pale 40 dola? Ou bay li pou 15 dola? Oh oh cheri, manje sa, ou pa gen fig nan mwen non la non ti manman wap di mèsi a. Ba li wal, m fin manje li wal fè pyel mwen pete. 40 dola ti manman?
Di, gade lè w rive lè w ap bwa di manman w ou pa gen fig 40 dola nan mwen w ankò, tande? Nan inèd tan ou mèt kòmanse manje bon ou pap ka fanyen avèk yo ankò. Mezanmi gade yon ti grenn fig pit la mande 40 dola bagay la fin petri moumou nèt wi. Kòman e la papa? Sa se kolòn ki bat.

E sa bon pal pote kwe jak nan jere yo. Ansapit sa yo soti. Ansapit bel dans tout kote. E sa fe we nan sud est sa ansapit fe moun wont wi frem yo telman koupe pye bwa. Yo blanch wi lòt bò yo menm. Arid arid net ou we a. Sa vle m byen gade moun nan. We sot jis ansapit pou al potoprens.

Nou pral monte sou waf la. Men sak waf la wi. Derespektan sa. Moun dwe ka ayisyen se salopri nou ye vre mesye. Esa nou bay moun yo kom waf kantite kob kap antre sou pò sa la. Esa nou chwazi bay moun yo kom waf. Bann salop. Tèt nou kochon. Ooh. M pa vle wè leta peyi sa se vre wi. Koman nou ye la mesye dam. Nou fon ti repoze. Oh ti bato sa bel wi gad jan landann ble maren e blan. Li mache?

Non m gen la la la m gen la. Ki pou ou? Wi. Ou menm ki fè yo menm?
Wi. Men banm poze yon kesyon, lè w koupe pye bwa yo ou fè chabon an, èske ou replante? Wi ou plante.
Sa vle di si w koupe yon pye bwa, konbyen pye bwa ou plante nan plas li? Pou jwenn ankò nan fiti a pou koupe toujou? Nan nan nan lim nan? Non, tankou map baw egzanp. Si w koupe 2 pye bwa pou fè chabon, eske w replante ankò pou jwenn ankò nan lòt tan kap vini yo pou ka kontinye fè chabon toujou? Wi, ou plante.
Ok. Ou jwenn kounye a ou vin refòme l tou paske li gen yon lòt bwa ou tap bezwen tankou pou siye bagay sa yo. Kounye a la chouk bwa gen dwa repouse ankò men ou menm Pou replante lòt pye bwa a, lè nou siye li, li kapab ba w plis nouriti ke chabon an. M konprann. Paske pou w ka plante yon douzèn, yon de, de twa, de twa, de twa douzèn pye bwa, lè nou siye li, ou jwenn plis garanti ke chabon an. M sot. Paske gen de, ou kapab ap jwenn, bwa w kapab siye, ou kapab fè nenpòt dis, kenz douzèn bwa. Ou konprann? M konprann. Sa di ke nou koupe, men nou replante. Sa di gen de, gen de kote. nan wòch, ou gen dwa pa ka fè kilti a, a li choup bwa a, li repouse ankò. Lè pandan ke ou koupe bwa, lè ou koupe bwa, sa vle di ke tè a li debati, men lè ou koupe bwa, tè a vin ba ou plis nouriti, ou konprann? Li vin ba ou plis nouriti, paske grenn bwa ki anba a, ki tonbe nan tè a. Li releve ankò. Li releve, men pou l leve. Li pa ka li pa ka li pa ka leve. Anba lonbraj. Anba lonbraj. M konprann. M konprann. Fò debwaze li pou pèmèt plis pyebwa repouse ankò. Pou debwaze l, kounye a pitit bwa a li jwenn kote pou li monte. Ou konprann? Sa vle di ke lè gen tankou Sendomeng li Dominiken pa vle bra koupe. Men lè bra koupe a, li lè bra pa koupe a li bon pou lom. men lè bwa koupe a tè a jwenn plis nouriti paske lòt bwa yo pouse li vin repouse ok dakò men ki pye bwa ou koupe la pou fè chabon sa bwa sa li gen yon bwa ki rele bwa kabrit bawon ok se avèk bayawon nou fèl wi bayawon men gon moun ki di mwen depi son kote ou jwenn anpil bayawon gen anpil dlo la èske se vre
bon non kote gen bayawon se sechrès sa vre se sechrès. Kote ki bay bwa, e bwa ki rale dlo. Men bwa sou yo pa rale dlo yo menm. Bwa yon nan pa rale dlo. Non, pa rale dlo.
Ok. Ok.
Mèsi pou enfòmasyon, pase m pat konnen gen yon moun ki di m se an sapit pye bwa sa yo soti, chabon sa yo soti, m te bezwen konfime.
Non, e pa an sapit. Sa vye de. Wi, pase yo men yo gen anpil bwa yon nan ou a. Anpil, anpil, anpil bwa yon. Se sa wi. Wi. Mèsi anpil pou enfòmasyon. Se yon bon edikasyon pase m pat konnen. Men gade ou ban moun lòt enfòmasyon sa tou pase anpil moun kwè ke lè nou koupe pyebwa nou menm nou pa replante ankò ki pa bon. Nou plante, nou plante. Nou plante l ankò. Wi paske sa nou plante a, sa nou plante a. Pou nou menm li gon plis avantaj pou nou ke sa nou koupe nou fè chabon an. Paske gen si e vle ou kab rive yon kote ou gen nenpòt 150 pye bwa ou gen dwa koupe l li ba w plis minit ke chabon sa ou. Ok cheri ou fin pale. Bèl edikasyon. Mèsi anpil m apresye sa tande. Ok papa. Pase bon lajounen. Men kenèp wi. Ou pa pa achte yon granm. Menm yon sèl la ou ka achte sa ka pi dous. Ou wè etan ou, ou pral achte li epi kounya depi m genyen nou vin manje pa m yo. Ok. So la se seksyon chabon an, la se pò la. Men pò leta ayisyen bay pèp nou an pou sèvi. E pèp la lè menm nan lè l ap pran lari l ap rele welele welele l pa vle fò l ale fò l ale. Se yon bon pò pou l fè yon manifestasyon la pou yo ba yo yon bon pò sere ki gen nen nan figi men malpwòpte yo ba yo a. E yo satisfè avèk li paske yo antre yo sòti l poko koule avèk yo l poko kraze avèk yo. Yon bon lòt nan yon sèl aksidan fèt la ti pò sa kase l fè 3 mòso anba dèryè yo men men pò a wi men mwen menm m pa menm fè l konfyans menm men w ka wè l te la depi sou lantikite de grèk tou men m pa konn li sanble fè l inyon. Li sanble l byen nèf la. Yon gaz kap antre la vin sot an sapit timoun. Men zen. Men kamyon bò isla la se gaz kap monte la. Ha mwen menm si met menm ladann nap banm yon galon kanmenm wi. Nou dakò? Pa gen pwoblèm. Gade pwason gade pwason gade pwason. Talè talè pou fè kòd la pou nou. Re re rale kòd la. Gade ti pwason anba dlo a my God. Nou wè yo?

Kounya ou pral metel nan zen an. Oh ti jilet la tonbe cheri m vreman dezole mwen ki koz sa wi pa vre. Bon mwen jwen fèl la pou moun yo ka wè. Ya vwel nan dlo a. Pi ya le yo pran kèw. A ah, sa mwen te pedi la vil la.

Hey ti chèvwèt nou pran. Abakadabwa. Hey. Oh, men misye pa gen zen vre non. E pa se avèk e, e, e, e, e klou wap wap peche.
Klou a ou ka al pi lwen. Ah, pou bal pwa. Oui.
Wow!
Li pa gen plon, so sèl avèk yon grenn klou. E si nou wè sa misye fè? Ou sa to long gon bay avèk. Wè? Potem sa yon ti moman cheri, wè? Li pran Ti moso pwason li kroke l nan ti kenbe mwen Samson lap souke lap souke li kenbe li nan ti moso pwason nan ti tèt e Sa e lak y a la ti moso pwason sa ti bich. Egzakteman epi l mete klou a pou l fè sèvi kòm plon pou l desann pi ba pou l ka kenbe pwason an piti a kiyès moun tro fè bagay sa pa m hein kiyès moun tro fè l yon kouzen w aha yo ba w bon sèvis la bon bagay mezanmi m sezi. Mwen gen yon gwo grenn nan bokit la. Epi valè, valè, valè bay kann a pèch mwen genyen mezanmi. Mwen genyen tou anba lakay la. Ou pa pote pou li, ba l youn non. A mwen konnen nou pa. Nou pa ba l youn mezanmi, kann a pèch la ta fasilite misye pran bagay la. Kòman ou ye gason m? Mwen byen.
E pa ou?
Non. Misye ap banm yon leson la wi fout. Li pa ale. Oh, li gentan ale wi. Tonbe devan li. Li pa ale non, men l la wi cheri. Men l la, men l la, li pa ale. Ou ap mare bay.
Ou ap mare l men. Bay la di mwen, e pral tonbe.
Pokipo e nou menm k ap fè l fè dezòd la. Kite malere a travay tande.

Se galon. An pase nou menm na fèl nan doum poun vin vann li pa galon. Wi ya.
Gon moun ki di mwen ou achte galon e baye sa ou fè nenpòt 10000 dola sou li. E kabwè la?
Eeh. Se pa vre non nou ka ede nou sa vè se. Fè kalkil la mwen ta renmen gen yon ti enfòmasyon sou li. Dominiken li menm.
Li vann nou ni 450 pesos. Galon? Yeah.
450 pesos yo vann galon gaz la Dominikani. 450 pesos, nou di li ba 0.60. 0.60 li ye kounya la? Yeah, kounya li ba ou 270 dola.
Galon gaz la li vini nou? Oui, li vini nou.
Kounya yo menm yo vann li la 300. 40 dola. 400 galon, 40 dola yo vann galon la. Yeah. Epi lè deplase avèk yo monte pi wo, yo monte l 400. Wi,
pafwa mwen menm, m sot ansanm pita avèl, li konsa m. Bon, m menm ba yon dam ni la 320 dola. Ou ba li bon mache. Yeah.
Pase mwen m vini, m Sou pa rive prete. okay la la frèm, 400 dola alèz. Lap.
Ansanm pita ou pral la ankò? Ou ansanm la Shabba? Men, misye se kouzen m. Ah bon? Aba e, e.
Tande, men si m soti la m deside m al nan sapit avèk ou, pou konbyen kòb w ap mennen m?
Bon, si si m an vwayaj, l ap miyè pou ou. Men si se ou menm sèlman m pote, se kòmsi ou fwete m.
M fwete w? Kote ou kounya la? Ou pral ale la? Wi, m pral ale, men m poko ka ale toujou fò m jwenn dekwa moun pou l amelyore m.
An, paske ou pral avèk enpe moun la? W ap fè moun? Wi, m gen dwa jwenn moun. Men e gaz sa yo, sa yo vid? Plon pral plen? Non, yo plen la. Yo poko vin pran yo nan men w? Yo apèn remèt yon moun la, kounya yo pral remèt yon. Men bato sa se pou ou? Wi. O, konpliman cheri, bèl travay. M renmen koulè ble sa. Ok. Men kounya pou soti isit pou al nan Sapit, konbyen tan l ap pran? Mwen menm, si m chaje, m ap pran 5 èdtan. E!
Si m pa chaje. 5 èdtan sa, n t ap gentan rive Kapwouj m tounen apye wi.

Yat la li menm li Men se ti piti sa yo ki konsidere kòm yat la pa vre? Non yat la men blan lòt bò a Ah ti fly bod yo yo nou rele yat la Tankou devan nou la tou men gen devan nou la ok se sa ki konsidere yat la Lè nou tande yat nou panse se gwo yat y ap mete cruise yo se pa li non men sa k yat la yon fly bod wi k rele yat la Konbyen pale m de yat la li menm Yat la li menm li kouri pi rapid Sa a li menm depi nou 2 la 45 minit pou l pran avè w pou yon sòti Ahh!

E yo kmen yo. E men joun sa. Joun sa yon tèt kivèt. An yo relel tèt kivèt.
Tèt kivèt la. Joun sa wap gade la. Oranj la. Kiyès ki plis kouri.
Tèt kivèt. Yo pa bay la non pa yo. Men se men yon lòt mèsi Sentandre ankò wi. Mont Sentandre ankò wi. Tèt kivèt la pi kouri.
Waw. Men tout bato sa yo. Yo te sot nan pèch yo antre. Non gen ki fè pèch lokal la. Gen yon ki pat ale la. Pou mwen pou mwen pandan mwen kouran la gen 4 Gen truck soti mat ki vin maten la. Yo gen tan vann tout pwason yo.
Bien sûr. Se ti moun men tèt mòn nou konn monte sou yo nan gade anba bò isit la wi. Sa e bò kot Vanessa anlè, sa e nan vala kote n ta prale a. Sa e nan Madlèn. Ou nan Madlèn.
Nan madlèn? Ki lè nou bal nan madlèn nan? Ki bo? Mwen menm ta sot tout fè tout mache sa pou monte nan madlèn ou an kounya? Nou gen madichon nou menm touyem, on granmoun ki nonm wi tande. Oh, men Samson wi, Samson ou pral fè yon ti pèch la tou guys. Pow! Ah, Samson konn fè bay sa deja. Oh, Samson!

Ti pwason sa yo? E, pwede m sa m pran. Men pwason sa yo se avèk avèk nèt ou pran yo, ou pase men ou rale l monte. Bay sa pa gen bay ou pral bon si l pral pran nan zen sa. Avèk ti yo ti yo tou a fizilè yo gwo. Nan piti konsa pou kenbe yo. Yo manje yo.
Ou bè sa bay pou met nan akwayòm wi. Pa bay pou manje non. Yo vin gwo wi. Men yo pa telman twò gwo gwo gwo. Jan wè yo ya. Ya fon ti yon ti jan pi gwo ke jan yo ya. Men yo pa telman twò. E ti bay ou met nan akwayòm ou fè ti akwayòm ou byen bèl. Ou gade lakay ou menm.
Sa konn ap manje la. Limon lan pwale an. Men li bon pou ou wi. Yap fòkte li.
Wè wè wè wè lèm di w yap pi gwa wè wè wè ou gou anba. Eeh.
Wè ou pi gwo vre wi. Yap monte la.